Kisa ou fè avèk anprent? Kisa ki rann tout moun sa sou latè diferan de lòt? Kisa ki rann mwen menm diferan de chinwa? Kisa ki rann chinwa diferan de ameriken? Hello hello se zanmi ou Isaac Nord. Se toujou yon plezi pou mwen te lakay ou pou mwen pote yon nouvèl edisyon pou ou. Alò nou te pran ti tan pou nou te parèt dèyè kamera sa, se paske nou te vrèman okipe epi nou te vrèman E m te ka di, nou t ap demenaje, nou t ap kite kay kote nou te an, donk sa te pran nou di tan. Alò mwen espere ou anfòm. E avan n ale pi lwen, mwen toujou renmen raple ou sa, si ou deja abòne ou ak chanèl sa, kontinye pataje videyo nou yo pou kontinye sipòte nou. E si ou poko fè sa ou menm, mwen swete ke ou fè sa kounya la. Desann anba, w ap peze bouton abòne oubyen subscribe. Kèk pa nan lye a, epi wap peze ti bouton klòch lan pou ke ou kapab resevwa tout notifikasyon nou yo. E se fason sa ou kapab sipòte nou e nou swete ke ou toujou rete avèk nou. Jodi an la, mwen gen yon grenn mo ke mwen vle pataje avèk nou ki se anprent. Yon grenn mo sèlman. E dènyèman, an janvye, te gen yon statistik ke mwen tap gade ki te sòti. Statistik lan di gen ant 7.6 e 7.7 milya moun kap viv sou la tè. Ya avan m te fin wè statistik sa, mwen te gen anpil kestyon mwen tap poze tèt mwen. Lè m te fin gad statistik sa, sa te rann mwen poze anpil kestyon, men poukisa gen tout moun sa sou la tè? Men yo ki te plis enterese sa ki rann de tout moun sa sou la tè diferan de lòt. Kisa ki rann mwen menm diferan de chinwa? Kisa ki rann chinwa diferan de ameriken? Epi Mwen tap fè rechèch. Lèm tap fè rechèch, mwen wè ke tout moun kap viv sou latè, konpozisyon kòporèl yo, sa vle di yon moun depi ou wap viv nòmal, wap gen yon kolòn vètebral, wap gen 2 men, wap gen 2 zye, wap gen 2 zòrèy, wap gen yon bouch, wap gen, sa se konpozisyon kòporèl moun nan. Depi moun nan pa gen yon anomali, Konpozisyon kòporèl moun nan pa p anpeche moun nan diferan de yon lòt moun. Richès pa fè lòt pa fè moun diferan de moun. Povrete pa fè moun diferan de moun. Men sa ki rann lòm nan diferan de lòt lan ki li se sa k rele anprent. Anprent ou rann ou diferan de tout lòt moun. Sa sa vle di? Sa vle di ki sa? Si gen yon milyon moun. Nan yon zòn, gen yon milyon anprent. Ou pa konn sa? Se anprent ou ki diferan. Ban mwen egzanp avè w. Lè w al yon kote, gen kote w ale, yo pa bezwen foto figi w, yo pa bezwen pyès ou, men kisa yo bezwen, yo bezwen anprent ou. Ou konn kisa? Si yo fè foto figi w, gen moun ki sanble avè w. Gen moun lè yo wè m, yo di, a, ou sanble avèk atis Panch. E pa vre? Gen lòt moun tou, lè yo di, o, gade bègòm. Pou m site sèl de moun sa yo. Gen moun ki konn di m sa. Men. Si yo pran anprent mwen, yo pap janm di konsa anprent mwen se anprent Bero. Yo pap janm pran anprent mwen pou yo di se anprent Atis Banch. Ebyen se sa ki rann nou chak ki sou latè diferan. Sou latè, anprent lan sa l vle di tou? Kisa anprent lan vle di? Anprent lan se yon mak ki pa ka efase. Anprent lan se sa ki, se tras ou gen anndan ou. Se sa ou gen anndan ou depi ou fèt, ou fèt avè l. Se sa, se sa se mak ou li ye. Donk, gen enstitisyon tou. ki la, yo la pou jere sa ki rele anprent. Sa vle di kisa? Tankou si ou ta rive nan lapolis, gen polis syantifik. Polis syantifik lan, yo la pou yo bagay ki gen rapò avèk teknoloji ki mande anpil refleksyon, anpil rechèch, moun sa yo, yo la pou yo fè yo. Pa egzanp, si ou ta pran yon moun ki pote yon zam, lè ou manyen zam nan, anprent ou ret sou li. Se sa k fè, w ap wè kòmsi gen Gen entèvansyon lapolis ap fè, yo menm yo pa itilize men pèsonèl yo, sa yo fè, yo mete gan. Lè sa, anprent pa yo pap ka antre sou objè y ap fè rechèch sou li an. Gen kote w pase, atravè kote w pase an, y ap pre anprent ou, y ap y ap pre pye w, y ap pre. Donk sa se tras pèsonèl ou. Chak moun gen yon tras pèsonèl. Chak moun gen yon anprent diferan. Wi Izaak sanble ak papa l. Lè w wè Izaak se koupe tèt, mete tèt. Se poutèt sa, Bon pwetèt papam chòv, tèt pam chòv tou hahaha Yon bon mouche Ebyen banm di w Mwen ka sanble avèk papam men anprent mwen diferan Ou sanble a papa w men anprent ou diferan Donk ou menm konnen byen ou diferan Ou diferan atravè karaktè w, atravè tanperaman w, atravè kalite w, atravè defo w Men sa pa sifi pou l rann ou diferan de yon lòt moun Paske si y ap chèche lòt moun y ap wè gen lòt moun ki gen menm karaktè avè w, gen lòt moun ki gen menm anprent, ki gen menm tanperaman ansanm avè w. Men si yap chèche sou latè yo pap janm jwenn yon moun ki gen menm anprent avek ou ou konprann donk se sak fè mwen vle diw mezanmi konnen byen ou diferan grenn kesyon mwen ta renmen pozew ki kote ou kite anprent ou sa se pati ki pi enpòtan nan ti video sa kisa ou fè avek anprent ou banm diw menm jan ou di konsa tout kote kalmason pase li kite tras li ebyen ou menm tou gen kote ou pase tout kote ou pase wap kite tras ou. Sa w kite l pozitivman, sa w kite l negativman. Kisa ou fè ak anprent ou? Eske lè ou nan biwo leta, eske lè ou nan lekòl la, ou pa kite anprent ou negativman? Eske lè ou nan bank la, ou pa kite anprent ou negativman? Mezanmi, gen kote ou rive, ou dwe siyen, ou dwe fè yon aksyon. Donk, avan ou fè nenpòt aksyon, toujou reflechi. A kisa ou pral fè a. Paske yo di konsa, fòk ou reflechi 7 fwa avan ou pale. Fòk ou toujou byen reflechi avan ou aji. Ebyen mezanmi, ti videyo sa m pote pou nou an, li di fòk nou fè atansyon ak anprent nou. Anprent nou, se sa se mak pèsonèl nou. Se sa ki ran nou lè y ap chèche Izaak, y ap jwenn lòt moun ki sanble a Izaak, men nan anprent mwen yo pap janm jwenn lòt moun ki gen menm anprent avè m. Si gen moun ki konn al anbasad, oubyen ou menm ki deja al anbasad, w ap wè gen kote w rive, ou siyen ak met anprent ou. Pa egzanp, ou fè pa gwo paspò, y ap di w konsa met anprent ou, ou fè yon kat idantite, y ap di w konsa met anprent ou. Menm si ou ta, m pa ap di menm si ou ta mouri, menm si ou ta nan dòmi depi yo di met anprent ou sou nenpòt bagay, y ap wè se egzat non tout done ki gen rapò ak egzat non, y ap wè se anprent li. Ebyen se sa k fè gen kote ou rive depi ki fòm enprent ou, tout done ou moute, gen travay tou pou antre pou aksede ak espas lan, se anprent yo fè w mete. Pa egzanp, nan lise Petyonvil, nan lise yo. Direktè yo, alò, minis edikasyon an te mete yon bagay ki rele finger print e, m pa konn si m byen di, men atravè son aparèy Dominik mete dwèt ou, yo wè done ou yo a ki lè w parèt, yo wè ki sa w fè, yo wè ki pwofesè ki parèt lan, ebyen ou menm tou mezanmi, konnen byen anprent ou li enpòtan. Pa kite tras ou nenpòt kote. E pa tout kote ou rive fòk ou manyen. Gen kote ou manyen, se yon antrav l ap ye pou ou. Ou se, an n pran egzanp tou, yon lwil p ap janm melanje ak dlo. Menm si ta gen 7 milya moun sou latè, 7 milya moun sa yo, yo pap janm melanje. Nou la, ou konn sa fè yo pap janm melanje? Se anprent yo ki fè yo diferan. Ebyen, se sa m te pote pou nou, konnen byen anprent ou li enpòtan. Fè atansyon ak kote w ap kite tras ou. Mèsi, se te zanmi w, Izaak. Gwo bizou bizou bizou ba w!